Demwazèl sa a rele Alisha. Pwòp tonton l arive ba l yon maladi paske l ta pral nan egzamen filo. Tonton an te toujou di, si gen yon moun ki pou filozòf nan fanmi l, se pitit li pou l ye. Enben, se pou rezon sa a, li te bay Alisha yon maladi. Pandan kò Alisha t ap soufri nan men manman l, enben, nanm Alisha te nan men tonton an ap pase mizè. Manman an pa t janm sispann kriye. Tout sa manman an te wè, li te wè pa t gen espwa ankò. Ebyen zanmi m, ann suiv kòman lavi Alisha ap pase. Ann suiv bèl istwa sa a. Lavi nan men Bondye. Ban m bal avè w!
Ban m bal avè w, ti kaka! Chak lè m ap pase avèk Zobin chak swa la, yo di m se ou menm ki ap fè w blokaj. E m pap pran bagay sa a nan men w. Kisa wap pran nan menm nan? Wè li apa de di bwa nan bouk nan nan bouk se soulad ka blokem nan bagay mwen la pyès moun paka blokem ankò. Kiyem di ou?
Map diw sa, si w pat konn sa map diw se sèlman nan Jezi k gen lavi. Si wap sèvi yo la yo paka baw lavi. Wap sèvi yon bann vye grimas ki pa menm ka itil ou anyen. Pito w chwazi Jezi pito, konsa wa gen lavi etènèl.
Fèmen danw, retiré bagay retiré bagay sa nan danw. Retiré sa nan danw. Wap vin palem de Jezi, sak Jezi a? Abita bay Jezi pou mwen mwen menm.

Zye m louvri l ap veye sou mwen Mwen pa pè tanpèt yo
Lafwa, lafwa
Solèy la rèd wi Kòm m ta dwe al wè sè Jacqueline Yon solèy cho sa. Anpil ka konnen te di li bezwen ou bon bay pou pa lave. Li soti pou sa ma pou li jale. Je louvri la peye sou mwen.
La fwa, la fwa. Mwen va fè ton pèt yo.

Ti mari, Li pa li pa manje li pa manje manje a menm non. Vin te di sa wi tout sal manje gwo lye.
Sèl gade pitit fi m nan wi. Bon kounya la ti mari m te byen bezwen w. Te byen byen byen bezwen w. Tout lè mwen menm, Alisha t ap ranvèke avèk ti vakabon an ba, mwen menm m pa t janm asepte. M te toujou ap kouri dèyè l, m te di l non mwen menm m pa vle. M pa vle. Paske mwen depi sou figi, depi sou figi misye, ou sipoze tou wè son vakabon. M aprann, misye se ma, depi lè Alisha malad la, se mache koze avèk pitit moun yo nan bouk la. Hein! Mache pede koze avèk pitit moun yo avèm, ap, oh oh oh oh. Monchè mwen m pa aksepte ok Le jou m ta wè misye nan lakou m nan la Nan lakou gran papa m te kite gran gran gran gran papa m te kite pou mwen an M wè l ale m wè menm sa m fè sa Sa l ap pran nan men m se pa l Mwen m ap koupe tèt li mwen menm.
Bopè Rene, sa w ap pale la? Sa w ap di a la ki rapò l gen avèk maladi Abish a? Ou pa wè sa w di a li hors de sujet? Mwen m pa bezwen konn sa w ap di m hors a M pa konn m pa konn sa m pa konn sak hors a mwen menm Sa k enpòtan m di w li mwen menm

Se yon gwo bagay vre wi. Epa soti m pa ta soti avèk timoun nan non. Men daprè sa daprè sa frè m di m, li di m timoun nan pa gen maladi bagay sa yo. E maladi bitasyon li gen. Gen yon lwa nan bitasyon ki rele abitaba. Sa pa nan rans. Depi se li menm ki renmen w pa vle sèvi l l ap touye w. Enben se li menm ki renmen Alisha. Alisha ap fè rebèl li pa vle sèvi l. E sa k pase? Ti bwa fèy mèt pou li, ou mèt tann. Timoun nan ap geri. Ebyen maten midi swa on sèl bagay wap pale kounya la wap pale de ti banben ti sesi ti sela. Mwen menm m pa vle wè misye e misye m pa vle wè. Sa sa gen rapò avèm?
E ou menm e ou menm ki sitirèz wi e ou menm ki tap sitirel wi asa map map di map di yon kont avèw ou pa nan sans mwen mwen mòn pou kisa menm m ta avèw la non ou nan kraze mòn pou kisa m ta avèw paske mwen menm ou wè pa jwèt m avèw m fè de timoun avèw ou pa janm ou pa janm ka antre nan sans m bezwenw nan. Ou wè ki moun m ye mwen menm si se mwen laj la ta pran m avèk 30 an wi. Kounya laj yon timoun li ye ou prann ou prann wal karel avèk yon jèn gason. Men kounya jèn gason ap fout li matrap nan tout bouk la. Ou fin pale? Kounya la si si dibra pat bon moun la m te ka panse tankou se matant kap manje vizit la ban mwen wi. Si dibra pat bon anperè wi. Bon rete la wap pale anpil wap pale anpil sa pou fè ou pa janm fèl rete la wap pale anpil wap pale anpil.
Monchè ti mari e janm diw la le jou m jwenn misye nan lakoum nan la lunèt kraze map kouri dèt li map kouri dèt li m pa gen anyen la non m pral m pral m pral donbare nan jaden fè pridan wi.

Fè m pa ka renye Bondye m non. M pa ka renye l paske anpil dè fwa n konn nan yon sitiyasyon n pa menm okouran epi Bondye ap pwoteje nou. Pawòl la di ke lanj de Letènèl kan otou de se ki le krey. O mèsi wi Jezi. Frè Breny!
O, kòman w ye? Mwen la wi. Jezi beni w. Frè Beni? Ba ou menm non. M la.
M te bezwen w lontan men m ap chache w m pa t ka m pa t ka twouve w. Gen yon bagay ke m t ap di w. Fòk ou veye kò w nan bouk la wi. Ou konn sa k fè m di sa? Paske jan m wè ton Dibò avan yè ton Dibò a wè m l ap di m yon pakèt bagay poutèt ke m te mennen w nan lakou lotbò a. Lap pale de ou menm lap pale de mwen jan lap pale a se kòmsi son bagay li gin nan tèt li li vle fèw men fòk ou veye kòw nan bout la. Antouka Agleïna m konprann sa w di an kòmsi il est vrai ke mwen dwe fè pridans men ou pa bezwen pè pou mwen paske m gen yon sovè mwen gen yon mèt kap siviye sou mwen. Alò menm delè ke m pa ta okouran ke ki konplo kap mennen sou mwen nan zòn nan m panse ke Bondye li menm li okouran. Epi tou wè gon bagay ankò tou sa a chak fwa pou matant mwen pran Alisha pou l mete lon don legliz pou yo priye pou li tonton Dibwa kanpe rèd lap bay ton plen grennen konsèy pou l pa mennen l legliz wè li wè tout tèt mwen wè map travay tèt mwen Genlè Toto Dibwa genlè konn on bagay. Li pa ka dim li pa konn on bagay non. Selon jan lap pale li konn on bagay. Bon mwen kounya wè nan bouk la map sive li menm menm map sive. Fòk mwen fòk mwen konn sa lap regle a menm. Fòk mwen konn sa. Pase chak bagay matant mwen vle fè li pran tèt plegrini fè plegrini al jwe matant mwen loubwa. Chak bagay matant mwen vle fè li fè plegrini al jwe matant mwen loubwa. Sèke l konn on bagay. Bon, m pa konnen e jiska prezan se priye nap priye m panse nap kontinye priye pou Alisha pou ke Bondye kapab fèl gras men. Bondye w lan gran tou wi.
Kounya la kide jan de bagay sa yo kounya pou pou yon gwo anperè nan yon bouk pou map sekrete map fè ziko banm 3 zonbi e m chache 3 zonbi m lage sou tè a nan zonbi sa yo fò zonbi brenni ladan wi paske brenni kòmanse panse. Li son roi nan bouk la. Mwen menm tout tan m la pa gen moun pou roi pou mwen. Breni te wèl fon ti soule m e abita bat te bay chans pou te fèm soule mwen maziko. Pa panse e bon l fin bon. Sa vle di ke gen lè m te fon abitaba yon bagay ki pat korèk fò m al nan pye abitaba pou m ka di sak te pase. Breni panse e bon l fin bon. Epi manti fin bon.
Pam lan pale fò konsa. Timè ou telman pale mwen menm ki gran frè ou ou paret pi gen moun pasem figi ou pi di pasem telman pale. Mwen genle Yon lwa e krazem si ke ou pat gran frèm plenyen tap di yon pè nan mèd paske ou paka kanpe konsa non bouc vibra e vibra lan. Oh! Se pa edikasyon sa? Talè. Yo te ba nou.
Mwen menm ki gran frè w? Oubyen se ou menm ki gran frè m? M fèk di w sa la Ebli Gwili. Si ke ou pa t gran frè m, m t ap di w li. Di w pa paske ou gen bab ou gen pitit ou panse m pa ka bat ou ankò non. Kiyès

Yon granmoun 47 tou bal wi pe grennen. Sa nan mouda w wi, pa pou mwen granmoun nan non. E manman e manman m e papa m pe grennen. M pat anvan w wi.
Monchè m te byen bezwen l. Pandan nap fè ti ti ti bif sa la m te byen bezwen l. Papa papa m pase. Di bwa. Toujou fokis sou lapri yo tande. E fok fok ou pale avek manman Alisha tou paske si ou pa pran swen li ka mouri paske e maladi li soufri a li pa maladi doktè. Li son maladi mistik e m panse ke si yo pa pran byen avè l sa sa ka atire Ebyen se sam di matant mwen wi se sam di matant mwen ton plegrin e rete la se pal la kou pase se kay bòkò kay bòkò kay bòkò epi l bliye wi li okipe dibwa kap dil fè isit fè lòt bò fè isit fè lòt bò dibwa sispèk li sispèk
Antouka m panse nou nap remèt tout bagay m pa di se li menm kap fè l non men li konn on bagay jan kel fè a reyaksyon li konn on bagay kanmenm. Map siveil nan bouk la ale net pou jis m pran fen. Antouka ou konnen ou pa gen Jezi nan lavi ou tou e di ba lap sèvi yon bagay. Sa ki rann li gen move kè m panse fè pridans e li enpòtan tou pou fè lapè ak Jezi ou konnen. Map fèl wi map fèl men fòk Alisha fin refè avan. Sèlman nou bezwen fèl konfyans e nou bezwen remèt Bondye dosye a pou kel kapab aji. M di ok.
Dakò pa gen pwoblèm non m te kontan wè w.
Dakò ni mwen menm tou. Dakò bon djab. Antouka bon diw tande wi ou wè tout bagay m konnen m sou kont ou nan zòn nan pa gen pèsonn ki ka fèm anyen paske pawòl la di celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du tout puissant. M konte sou Bondye m nan anyen pa ka rive. La fwa! La fwa!
Ti bwa! Ti frè m! Ou konnen m renmen w anpil! E kounye a ou pral bwa nan men m tande! Si sa m pral di w la a se verite yo ye! Mèdi sòti ankò Plegrini! Kounye a ou pral pran bwa nan men m!
Ki bwa?
Ki bwa m pral pran nan men w lan Plegrini? Ti bwa!
E pa vreman lakay ou a. M mande, m mande timoun yo pou y al wè, pou y al wè, pou y al wè Alisha. Pou timoun yo kanpe. Yo di yo pa al wè l? Yo di m non, Dibwa pa asepte. O!
Kisa timoun yo di w?

Nou la wi. A nou pa wèm menm nou pa ka wèm menm non. Bon pitit. Dat Alisha malad.
Manman e pa fòt mwen non. Sa di ou konnen m pè. Ton plengrene banm banm yon pakèt presyon m pè mwen menm. Ou konprann. Bon m depoze bale a la vin chita nou pale. Vini vini. Tann mwen la m pral gen chèz.

Kounya si n ka rive nou leve ansanm pou n di yon bagay, ou kwè pitit mwen yo pa kwè m. Padon.
Jounen jodi a si Pegrini pa kwè nan mwen pa gen moun nan bouk la k pa kwè nan mwen. As ok m pa di w dezole.
Tankou si se yon lòt moun la m te ka kwè w wi. Paske ou menm depi w fè yon bagay ou kriye sèke ou pa fè l vre. Pegrini m pa konn kriye pou moun. M pral kale timoun yo.
Paske timoun yo pa ka fè manti sou w. Ou se papa yo. Si timoun yo gen pwoblèm avèk Alisha. Epi yo kanpe pou yo di m, A, tonton, m gen tèl pwoblèm avèk Alisha, m pa pral wè Alisha. E tou menm ke yo ta gen pwoblèm avèk Alisha, pa pandan nan malad la. Paske depi w malad, tout moun sipoze al wè w. Ou pa dakò non? Ale.
Ale, tande vre zanmi. Ale.
Se timoun di bwa fout fèzè wi mesye. Jan timoun yo di m bagay la. Si dibra pa frè m, m kwè l wi. Si m pa leve avèk dibra, paske dibra s on nèg, depi l piti debra l pa fon bagay w ap fòse l fè l li kriye. Lè w ap fòse di l fè l li kriye. Bonè kraze m pral bat timoun yo. M pral bat, si timoun yo gon, si timoun yo gon pwoblèm pèsonèl avèk Alisha, epi yo di m. Epi yo di m, a, tonton m gen tèl pwoblèm avèk Alisha, m p ap ka al wè l. La makonnen, makonnen yo gon pwoblèm, men yo pa ka fè manti sou nèg la. M konnen Dibra pral manyen yo tou. Paske si mal si m manyen yo a Dibra manyen yo ou mèt kwè m y ap mouri. Paske Dibra se yon nèg ki bati di anpil. Antouka mwen menm banm banm banm banm antre lakay mwen.
Oh! M pa ka kwè bagay sa. Anben gèlè gèlè gèlè timoun yo pa pè m ankò. Gèlè yo pa pè bèt la ankò. Gèlè yo pa pèdi mwen ankò. Kounye a pou m kanpe pou m di yo pou yo pa al kay Alisha, pou yo pa al kay Plegrini. Kounye a wi lè Plegrini yo di sa. Anben, mwen pral konnen kiyès ki dirije, kiyès ki wa, kiyès ki mèt. Mwen menm m pral konn kiyès ki mèt. Ok.
Bon pitit, epa m pa janm wè w la. Ah manman e pa fòt mwen manman. Ou konn bagay yo deja. M pa konn anyen non.
Ou konnen ton plengrenen.
Ton plengrenen kisa?
M pè l.
Ou pè kisa?
Akoz de jan l ap pale avè m. Bon pale avè w pitit.
Bon, pou mizè m pase, m kanpe dan avèk plengrenen m mete m pa pè l pou relasyon sa kontinye. Kounya la, jounen jodi a wap dim konsa se koz plen grenn nèg fè w pa mete zago la. Se pa fòt manman, manman w pa bezwen fache, e pa fòt manman manman. Kòman m pa bezwen fache a?
Mwen m panse lan mò l ou tap tann pou te vin la. Nan men manman, poukisa w di gwosè bagay sa manman? Kòman poukisa m di, ou pa wè rezon k fè m di l la? Ou pa wè sa? Èske ou pa wè sa? Kounye a la, maten, midi, swa, ou nan bouda fanm nan bouk la, ou panse bagay yo pa tap pale? Mezanmi manman ki fanm sa manman? Ki fanm? Kòman ki fanm sa?
Aprè de Alisha manman m pa bezwen lòt fanm ankò non. Kounye a wap pase m anba tenten? E map di w sa, wè, sèl grenn pitit mwen an. Sèl grenn pitit mwen an. Dlo pa anyen pou mwen pou m janbe l. Kounye a la a, dat Alisha malad wi. Dat Alisha malad, sa vle di ou pa tande bagay yo non. Bagay yo pa rive nan zòrèy ou. Manman, m tande yo, manman. Ou pa tande yo? M pale avè w deja. Non, ou pa tande yo. Si w te tande yo, ou t ap. Si w te tande yo, epi kounye a ou t ap met zago la. E sa m di w mwen menm. Manman, m di w sa, ou pa bezwen fache. Epitou, sa k nan zòrèy ou la a?

E kounya m pat kounya m riske m riske vim pou m vin la manman.
Mal e mal malo malo Wala Papa Papa kisa Moun ki Ou te konnen m te papa konsa ou tal fout ouvè danw wa di wa di plegrinnen konsa yon ti konsa pou pou pou pou pou n bal kont Alisha. Kiyès mwen menm?
Kiyès mwen menm?
Papa epa mwen menm non mte di mte di may konsa mte di may mte di may konsa piga di sa li di tontonm konsa oh se ou menm ki pa vle pou la grann. Kiyès ki kiyès ki di sa? May ki di sa papa mte di non mdi non wi li pa vle.
May ki may ki ouvè dan ki di konsa ke mte grine konsa mdi poul pral lobo a? Wi may ki te di sa. E ou menm kote ou te ye?

Banm kotel ye?
Pa vin amay pou wè? Menm chita la ap ret sanm ou pa vin amay pou wè.
Pa di sa manman. Kouman m pa di sa? Yo ta di m yo k ta fè sa m pa tap kwè. Kounya la pou mizè m pase pou relasyon sa, kounya pou se konsa ou fè l? Oh m wont pitit. M wont anpil. Manman pale avè w deja.
Eseye padone m. Machin wap monte pou te vin wèl? Ese pa doyem kounya map vin wèl pi souvan manman dakò. Wap vin wèl pi souvan?
Wi kounya map reziyem nèt sak rive al rivem. Non ou mèt ret sou chemen w ye a, sou chemen w te ye a ou mèt rete sou li. M paka ret sou li manman li pap fèm byen menm. Non ou mèt rete paske mwen menm kote w wèm ye la m paka pran jou man maten midi swa. Maten an wi maten an plengrene sou non w avèm. Malgre w pa janm vin met zago vin wè timoun nan, m ap defann ou. Ou pa moun non pitit. M te pran w pou bon moun, men malerezman w pa moun menm menm menm menm menm. Ese padone m non siteplè, please, ese padone m. Kisa m pral padone w la la? Pou sa k rive m nan.

Mwen m te dil pa men li dil. Mwen k dil kes te dil. Mwen m te dil nou te dil.
Nou te dil ou gen kè di sa nan. Anben an tou lè ka di papa m ou pa wè m. Paske di papa m wap chèche m nan raje a la ou pa wè m tande. Pi gò di papa m ou wè m non. Wè si w di papa m ou wè m li pap bon m ansanm avè w non. Anben ok an bay yon pil la. Anben ok bay yon pil.
Jan papa m bourik sa, jan papa m bak rèd sa mwen menm ki pou ta al lòt bò a e pa mwen menm. Paske lè sa m ap poze m la, se papa m li pa wè.